Bonjou, bonswa tout moun. Bilan Info TV antre lakay ou pou enfòme ou. Sonje byen misyon nou se enfòme ou, ebyen nou prezan jodi a pou nou ba ou yon nouvèl k ap domine aktyalite a. Nou konnen trè byen Kore di Nò a se yon peyi prèske tout peyi sou tè a pè. E lòt gwo gwo peyi yo, yo gen gwo krentif pou li paske jèn ti bonòm ki rele Kim Jong Un lan, li son nèg ki trè mechan e li panse apre li se li ankò. Ebyen jodi a la a, gen yon nouvèl ki fenk tonbe kote mesye Kim Jong Un pwal fete 75 zyèm anivèsè pati politik ke li menm li twouve ladan l lan ki rele. Pati travay de Koré. Se samdi kap vini la a, misye pwal fè yon gwo gwo parad militè kote ke li pwal prezante yon diskou e nan menm moman sa a, yo pwal prezante 2 misil balistik entèkontinantal e gen tout posiblite pou yo fè yon esè nan misil balistik entèkontinantal ke yo pral prezante samdi kap vini la a. Samdi kap vini deja yon gwo cho pou lemond paske lè yo eseye bagay sa yo, se toujou yon danje pou tout planèt la a. Nou sonje Lèzetazini de Donald Trump tap eseye tou de mwayen posib pou l wè kòman l ka limite Kim Jong Un di Kore di Nò son fason pou mete enpe Silans nan mond lan. Bon, Donald Trump te fon premye chita pale ki pat pote fri ditou. Yo te eseye fon dezyèm chita pale, chita pale a se te vwe yo te fini konkli yon akò men anyen pa mache Kim Jong Wang kontinye ap pwodi. Men apre misye te fin antre nan depo kote pèsòn moun pat pran nouvèl li mwa dènyè, li ogmante popilarite li. Men kounye a se 75 ème ane pati politik. Pati di travay o pouvwa a, e Kore di Nò a, yo pral fete anivèsè li la a. Bagay sa a bay yon gwo tèt chaje nan mond lan kote misye li menm, depi an 2018, misye te fè premye chita pale ak prezidan ameriken an ki se mesye Donald Trump, misye pa t prezante misil balistik entèkontinantal ankò. Avan m ale pi lwen, kite m esplike w ki sa k misil balistik entèkontinantal la. Misil balistik entèkontinantal la, li pa yon bagay piti ditou. Se yon misil ki gen kapasite pou soti o Kore di Nò e pou fè pakou latè. Sa vle di l pa gen pwoblèm pou l soti an Azi, pou yo eklate li, oubyen pou yo lanse li, pou l touche Lèzetazini alèz tankou blèz. Se rezon sa a menm ki fè Lèzetazini li menm, li toujou ap fon jan pou wè kòman li kapab deniklealize peyi Kore di Nò. Vwala se sa, e se nouvèl sa a k ap fè anpil pale de li, paske lè w prezante yon misil entèkontinantal, kote yon misil gen aksè pou l vole soti Kore di Nò pou ale nenpòt ki kote nan latè e touche Lèzetazini alèz, paske misyon misye se toujou pare la tout mezi pou l fè fas ak Lèzetazini nan sans sa a, depi w tande jèn bonòm lan pale w de misil entèkontinantal, ou tou konnen se yon misil ki gen aksè pou l rive Etazini alèz. Mezanmi se kiyès Kore di Nò a ye? Kore di Nò a se yon pati se yon pati nò nan penisil koreyèn nan ki dirije pay Kim Jong-un. Kim Jong-un nan. Son gwo gwo moun. Son moun preske tout lemond pè. E lè w gade figi misye, e w gade valè dezòd misye ap fè nan mond lan, ou di a wi mesye a mechan. Paske depi w wè Lèzetazini kanpe lwen, ou pa bezwen mande m si mesye a se yon moun ki mechan. Nan sans sa a, pou 75 zyèm anivèsè pati politik pa misye a, ki son pati politik ki te nan desandan l yo, papa l, gran papa l, li menm li vin pran l la a, misye pral fè lemond. Tandel mesye sa son ti nèg ki frajil anpil e son ti nèg tout moun pè pase nou konnen trè byen le gran Kim Jong Un se yon moun ki dezòd anpil misye al lèzetazini pa danse kole ditou ditou e misil sa yo nou sonje trè byen 6 janvye 2016 ki te pase a misye te eseye yon bonm nikleyè kote ke li te lanse l pou wè kelke minit eksplozyon an fin fèt, gen yon gwo tranbleman de tè ki te pase a yon mayetid de 4 pwen 9 nan menm rejyon kote misye te fè esè nikleyè. Sa vle di, lè yo pale w de Kim Jong Un, ou wè se danje pou lemond. Pase mesye sa li fwajil e l mechan. Sa k fè misye mechan konsa? Misye gen yon lame ki se katriyèm pi gwo lame nan mond lan. Se yon lame ki genyen 1 milyon 125 mil sòlda aktif, sa vle di moun ki an fonksyon kotidyènman, tou le jou. E ankò, misye li menm nan, li tounen genyen 9 milyon 500 mil rezèvis, kidonk se moun ki pa nan batay, bon, ki pa tèlman ekipe, men an ka ou lemond ta siyale, rapid vit yo antre an sèvis. Sa vle di, Se son de rezèvis. Se Kim Jong Un menm ki chèf siprèm lame a. Depi nan deviz peyi Kore di Nò a, alò fò w ta wè son peyi ki mechan. Pase deviz Kore di Nò a se un pays puissant et prospère. Vwala yo pa pwospè paske son peyi ki gen anpil mizè, anpil soufrans, pa gen kè kontan ditou, men yo pwisan. Sa a l pa gen dout ladan l. Nan deviz la gon moso ki bon, gon moso ki pa. ap fin bon. Vwala l pwospè pou Kim Jong Un pase misye son milyadè, misye posede anpil men kote l gen yon mas popilasyon pòv k ap soufwi anpil. Nan Kore di Nò, se toujou fèt. Paske mesye sa a, ou pa ka pale fò lakay li, ou pa ka fè nenpòt deklarasyon, men jou apre jou, yo te panse mesye a t ap desann nan silans li, li pa desann nan silans li e se yonn nan moun ki pi mechan sou tè a. Malgre tout gwo pale anpil nou tande k ap fèt sou Kore di Nò a, li pa gen yon gwo teritwa. Li sèlman genyen yon ti teritwa 120 mil 450 kilomèt kare, 120 mil 450 kilomèt kare, li pa yon tèlman gran gran peyi. Epi li gen yon popilasyon ki evalye a 25 milyon 300 mil abitan. Sa vle di se yon peyi ki pa tèlman gwo, ekonomikman li pa fò men militèman li fè Lèzetazini fè bak tankou kribich. Paske ti nèg ki rele Kim Jong Un nan, li kreye dezòd lè l vle nan mond lan e pa gen yon òd entènasyonal ke li menm li obeyi a li menm. Misye fè sa l vle, lè l vle, jan l vle, fason l vle, vwala tou senpleman li pa kote l vle. Men, nan jou k ap vini yo la a, ou gendwa tande gwo eskalad fèt sou tè a. Pase mesye sa a li menm, depi w pale l de misil yo, li tou prèt pou l manke w dega. E l toujou tou prèt pou pou l atake. Se pou moun ki achte figi moun di tou, nan gwo fèt sa a ki pral fèt samdi k ap vini la a, bon, nou pa konn kòman sa pral pase. Pase esè nikleyè a li menm, lè yo tire l, yo tire l anlè. Men, yon jou konsa w pa janm fin konnen sa k ka pase. Paske aparèy la se lòm ki fè l, e se lòm k ap fonksyone avè l, ou pa janm konnen ki sa k ka pase. Men, lavi moun nan Kore di Nò pa tèlman bon, vi miyò. Men militèman, m di w ankò, se yon peyi ki trè, trè pwisan. Li gen yon lame ki nan katriyèm pozisyon kòm lame ki pi enpòtan. Li posede 2 misil balistik entèkontinantal, li posede 2 misil nikleyè, misil sa depi Lèzetazini tande l yon kote tèt li cho. Ou gen dwa gen tout misil men depi ou pale de misil nikleyè, e sa nou rele pi souvan bonm nikleyè a, bagay sa bay tèt cho. Lèzetazini pa vle tande pale de bagay sa a, pase nan fen dezyèm gè mondyal la an 45, Japon te pran 2 sipè souflèt nan men Lèzetazini depi 1945, Jiska jounen jodi a, bagay yo pa fin bon kay Japon akoz misil sa yo paske te gen anpil defisi ki fèt, anpil gwo moun te mouri e vil yo te vin fè yon gran kantite tan enkòrèk. Zanmi m, Bilan Enfo TV nou la pou nou enfòme w, fè w konn tout sa k ap pase atravè mond lan. Nou menm yon sèl bagay nou ka mande w se kite yon like sou videyo a, Epi abone chanel la pou nou pote res denye rezilta yo pou ou. Otomatikman ou abone chanel la, nou depoze yon video, YouTube tou fè ou konn sa a. Nou envite ou rete konekte ak nou pandan nou menm nap swiv eleksyon e kanpay amerikèn nan de pwè e de lwen kote mesye ki rele Joe Biden nan ap mache sou lòt mesye ki rele papa Trump lan Ti kras ti kras Bonjou bonswa mèsi pou ekout ou m envitew like video a abòne a chanèl la mèsi tout moun.